nou pa kapab etidye yon sitiyasyon sèl konjonktirèl e san ke nou pa gade estrikti l, san ke nou pa gade anchènman ki mennen nou nan sitiyasyon. E pa bliye ke sa wè k ap pase an Ikrèn avèk Larisi an, nou kapab rele l gè, nou kapab rele l envazyon, e nou kapab rele l operasyon militè tou. Donk se yon konjonkti nan yon estrikti. Se yon fè nan yon anchènman. M kapab di se yon may ki nan yon chèn sa n ap swiv la. E si n ap pran yon chèn pou nou ilistre l, m vle pale de chèn moun konn metye a, nou pa kapab sèlman gade may la, men n ap gade ansanm la. N ap gade ansanm nan ki sa k konstitiye l. E nou pa kab pretann tou pou nou konprann sitiyasyon ann Ikrèn nan san nou pa pale de otan. Otan, kòman n defini l? Otan se Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, yon òganizasyon ki kreye an 1949 nan objektif pou te lite kont ekspansyon URSS nan epòk la. Paske Inyon Sovyetik yo e sosyalis yo, yo menm yo t ap vale tèren. Donk, yo te ini yo ansanm e menm apre, m kwè nan ane swa 1950 yo, non 1955, yo ta pral kreye Pak de Varzovi. e se pou yo te reyitere e kolaborasyon ke yo te genyen ansanm. Ebyen, lè mesye yo, mesye oksidan yo, yo wè kòman ideyoloji sa ap vale teren, kòman l ap pran ekspansyon, ebyen yo te deside kreye otan paske yo te konsyan ke yo pap, yo menm sèl, yo pap kapab bat oubyen yo pap kapab gen batay ideyoloji ki te gen nan epòk la. M vle pale de yon mond sosyalis yon kote, yon mond kapitalis. Se de bagay diferan. Pa bliye ke nan epòk sa yo, nou te toujou ap batay e pou ideyoloji politik gen moun ki do li menm pa egzanp nan lakay pa nou gen moun ki do li menm li se lavalas pa bli lavalas la li menm li gon ideyoloji ki mache avèl sa menm do li se OPL sa do se mop mop se mouvman ouvri peyizan e moun kwe pati sa se pati François Duvalier li menm li te eli ideyoloji lavalas la se chavire chodyè a
Bon. M pa konfime l, m pa konnen. Ok. Donk, otan vin kreye pou yo te fon alyans oksidantal. M kwè se te swa 9 ou 11 peyi ki te ki te kòmanse l, ki te debite. Jodi an pa bliye otan li kòmanse pran e li kòmanse ekspansyone li nan ane 1990 yo. Donk apati de 1990 otan kòmanse entegre lòt peyi nan òganizasyon an. Ebyen se menm òganizasyon sa ki pral kreye pwoblèm nou wè ki gen jodi an. Donk nou poko rive ladann men nap vanse. Ebyen nan ane 1900 yo Inyon Sovyetik li vin kraze. Nan nan kreyasyon otan, li te kat sou tab ke otan pa gen dwa elaji tèritwa li nan pati lès de Lewop. Donk l ap rete nan lwès, men li p ap vini nan fwontyè oubyen peyi ki gen fwontyè avèk Larisi. Depi apre chit de l'URSS, nou pa kapab pale de Inyon Repiblik Sosyalis Sovyetik ankò. La n ap pale de Larisi. E tout peyi ki te anndan l yo, yo vin endepandan. Pa egzanp, Ikrèn, Lityani, Letoni, Yougoslavi, Berahous, yon pakèt peyi. Donk, E apre mesye yo, m pa ka di se yo menm ki te pwovoke kriz ki ta pral mennen avèk chit URSS, men te vin gon chit. Kote ke peyi yo, yo te vin pa kapab, yo te vin pa kapab ofri tèt yo sa yo bezwen, nesesite. menm jan Aristot pale nan La Republique de Platon, ke se nesesite ki pral kreye eta yo. Donk, chak eta yo, lè nou vin wè ke nou bezwen sa, se lòt la ki genyen l, nou pral kreye yon eta. Nou pral kreye yon repiblik kote ke m pral ba w sèvis, w ap ban m sèvis. Enben, sa te vin kraze nan Inyon Repiblik Sosyalis Sovyetik, ki pral rann ke kounye a, chak eta yo, yo bezwen vin endepandan. Eben, se kriz sa, m pap janm di se oksidan ki te kreye l, paske m pa gen prèv lan, se kriz sa ki pral mennen avèk chit URSS, ki pral mennen avèk chit Mur de Berlin. Mur de Berlin, li kraze pa yon antant, antant lan se ki sa l te ye? Otan pa gen dwa vini nan fwontyè Larisi. Sa a se te kat sou tab. E paske m bliye non sekretè deta ameriken ki te fè pwomès la nan reyinyon an, donk m pa site l. Epòk sa a se te Gòbatchèv ki te prezidan URSS. Ebyen, apre chit lan, nou vin jwenn Yougoslavi kap antre nan otan, tout sa yo se menas, pa bliye ke grand pwisans sa yo, yo pa renmen lè ke ou enstale baz militè nan fwontyè yo, paske nou se ènmi, nou se 2 pwisans ki kapab lite, ki kapab goumen, e bon pa gen dwa pou enstale militè, misil, nan fwontyè m. Se toujou yon menas li ye. Nou kapab pran egzanp lan, kriz dè misil an 1962 nan peyi Kiba, kote ke John Fridjal Kinnedy ki te prezidan Lèzetazini nan epòk sa, enben l te di, a, mesye, mwen menm, Mwen pa dakò avèk ilistrasyon sa yo n ap fè nan Kiba. Mwen òdone nou pou nou soti nan peyi Kiba avèk misil nou yo. Epòk lan se Larisi, se te Fidel Castro ki t ap dirije. Ebyen, yo te baze sou doktrin sa a ki doktrin de Monro, Lamerik o zameriken. Ebyen, nèg yo ta pral vin jwenn antant pou yo retire misil yo. Ban m di nou, si kounye a, e Larisi ki soti jouk kote l soti an, li enstale misil nan peyi Kiba ki tou pre Etazini, Etazini santi sekirite l menase, imajine w kounye a, yon pakèt peyi nan pati lès de Lewop ki genyen fwontyè avèk Larisi, ki antre nan otan, pa bliye otan li menm se òganizasyon manyen youn manyen tout, menm jan avèk òganizasyon Jimmy Cherizier an, se toujou menm òganizasyon yo, se manyen youn manyen tout, enben kounye a, tout peyi sa yo menm yo reyini ansanm, yo gen fwontyè avèk Larisi, enben kounye a, yo enstale misil sa yo, yn fwa ke ta gen yon nouvèl atak oubyen ta gen yon konfli, yo tou bouche l. E sa m di an li pa ofisyèl, m pa li l okenn kote, sa e opinyon pèsonèl pa m. Ke se kòm si w ta di otan li gen nan lespri l pou li ansèkle Larisi. Pa bliye ke tout ou pi pre advèsè lan, ou plis ka viktim li. E si yo pran Ikrèn ki se yon pòt ekonomik, politik li ye pou Larisi, ebyen yo antoure l. Paske se akoz de Likrèn ki fè Larisi kapab enfliyan, ki fè l gen tout enfliyan sa a ann Ewop. Si yo fèmen l ann Ikrèn, ebyen li pral pèdi ekonomikman, politikman, valè yo ap desann. Ok. Kounye a, kisa pou nou ta wè? Otan, ki se yon òganizasyon nan chat li, oubyen nan stati l ki di se yon òganizasyon defansiv. Sa vle di nou la pou nou pwoteje, pou nou defann teritwa ki adere avèk òganizasyon an. Ebyen, èske se vre? Se kesyon sa a nou ta dwe poze. Èske otan li menm, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, èske se defann l ap defann vre? Èske li pa plis ap pwoteje? E kesyon sa yo nou ta renmen poze. Si nou ap pran egzanp operasyon de l'OTAN an 2003 an Irak ki kreye 1 milyon 200 mil mò e operasyon de l'OTAN an Libi ke Lafrans li menm li te dirije ki fè plis ke 14 mil 600 mò, operasyon otan an Sèbi ki fè plis ke 200 mil mò, operasyon de l'OTAN nan yon pakèt lòt peyi.
Nou ka ajoute Ayiti tou.
Bon, wi.
Se pa menm oganizasyon an, men se toujou menm peyi yo.
Menm peyi yo. Menm peyi yo.
Bon, m ta vin sou Ayiti an, wi. Men, na pale sa k pi lou yo. Paske gen bagay ki lou. Gen bagay ki lou moun yo pa pale. E m ap swiv kòm si gè de enfòmasyon k ap fèt ante loksidan e larisi se yon bagay grav. Se yon bagay grav pou wè kòman yon gwoup moun, yon gwoup jounalis, bon m ap tande, depi m ap tande cnn, mwen poko janm tande yon jounalis ki fè yon analiz kote l ta di li ta bay larisi yon ti minimòm rezon. Tout nèt yo tou pati a yon bò Poutine.